Alo, bonjou, bonjou tout zanmi, tout fanatik, kòman nou ye? E, mwen espere ke nou byen, malgre jan moman yo ye, malgre jan bagay yo ap bouje. E sa fè byen de jou mwen pa vin pale avèk nou. Men jodi a la m deside pou m fè videyo sa pou m pou m pote kèk kèk bon konsèy, bon enfòmasyon pou nou. Jodi a la nan videyo sa la nou pral pale de lajan ou konprann paske gen anpil moun ki doute de lajan, gen anpil moun ki di lajan se yon bon bagay men gen moun tou ki di se yon move bagay. Jodi a la nou pral pote kèk ti restrifikasyon pou ou konsènan de lajan. Paske pou mwen menm ke mwen konnen lajan se yon bagay ki enpòtan. E se yon bon bagay. Lajan an tou se yon benediksyon. Menm jan tou li kapab yon malediksyon. Depan de jan ou itilize lajan. Lajan li gen yon pakèt enpòtans nan lavi imen. Konprann sa m di w la? Ou pa dwe renmen lajan twòp. Men menm jan tou ou pa dwe rayi l. Ou pa dwe gen twòp lanmou pou lajan, ou pa dwe bay vi w pou lajan. Men lajan se youn nan bagay ki enpòtan pou nou fonksyone. Li vrèman enpòtan anpil pou nou itilize lajan lan bon fason yo. Gen moun tou ki itilize l lan move fason yo. Se sa k fè nou pote jodi a la nou prè pou nou pale w de lajan. Lajan li se yon bon bagay, lajan se yon benediksyon. M kwè ke jodi a la ou menm ki pral gen chans tande videyo sa, fòk ou konnen ke lajan se yon benediksyon li. Lajan se yon benediksyon de Dye. Se Bondye ki ban nou lajan pou n fonksyone. Lajan pa bagay dyab. Gen moun ki di lajan se bagay dyab. Depan de jan ou itilize l. Men lajan se yon benediksyon. Ou konprann? Ou dwe itilize lajan nòmal. Ou dwe pran swen lajan. Ou pa dwe maltrete l. Ou pa dwe gaspiye l nan nenpòt ki bagay. Lajan ou dwe renmen l, ou dwe fè l ogmante de jou an jou. Ou konprann? Ou dwe toujou bat pou w ogmante kapital ou. Toujou fè lajan an travay. Paske lè w fè l travay, se alèd de sa ou pral kapab vin gen sa rele libète finansyèlman. Ou konprann ou pral vin lib. Lè w fè lajan w travay, ou pral vin gen sa k rele libète pa rapò avèk lajan an. Lajan an gen moun ki itilize l mal. Gen moun ki itilize l ki depi lajan an vin lan men l, li pa vle wè lajan an, li gaspiye l nenpòt ki jan. Achte nenpòt ki bagay san l pa bezwen. Li gen dwa menm menm bagay li pa bezwen l achte. L achte tenis, sa l pa bezwen, bagay li pa janm mete, li ach li itilize lajan konsa. Men tou gen moun tou ki pran swen lajan an, ki toujou achte sa ki enpòtan avèk lajan an. Li toujou, sa l achte yo toujou ka pote valè demen si Dye vle. Pri sa l, lè l achte yon bagay, li, pri a ka ogmante demen. Se sa k fè ou wè gen kèk moun ki toujou gen lajan lan men yo. Gen kèk moun ki toujou rich, ki toujou posede anpil bagay. Se jan yo itileze lajan. Se jan yo pran swen lajan ki koz ke yo ogmante kapital yo. Ou menm tou zanmi m, ou dwe pran swen lajan pa w. Ou dwe fè l fè kapital ou ogmante men pa gaspiye lajan san ou pa bezwen anyen w ap achte nenpòt ti bagay ou wè ou oblije achte l. Non, se pa pou sa lajan la. Lajan se pou fè byen. Lajan tou se pou ede moun. Se pou moun tankou moun ki malad, kreye lopital pou moun sa yo, ou konprann, fè kay pou yo kapab rete. Se sa ou dwe fè ak lajan. Lajan epa pran l, gaspiye l, fè joujou, fè bagay ki pa menm gen enpòtans nan lavi, nan sosyete a. Se sa k fè nou di w konsa, ou dwe pran swen lajan, ou dwe miltipliye l, depi ou ka miltipliye l de jou an jou, ou dwe fè sa. Ou konprann paske li vrèman enpòtan. Lè w ogmante kapital ou, se alèd de sa ou pral kapab lib. Ou pral vin lib finansyèlman. Ou konprann sa vle di ke lè w lib finansyèlman, ou pap bezwen travay pou lajan ou ogmante. Lè sa a, se lajan k pral travay pou ou. Ou menm ou pap bezwen travay pou lajan. Se sa k fè yo di w konsa, moun ki gen plis kòb yo, moun ki gen anpil lajan yo, yo pa travay pou lajan. Moun ki rich yo, yo pa travay pou lajan. Ou konprann? Yo travay pou divèsyon. Se divèti y ap divèti. Ou menm zanmi m, k ap travay pou lajan, malgre w ap travay pou lajan, w ap gaspiye lajan nenpòt ki jan. Ou konprann? Depi w wè yon moun gen yon bagay, ou vle pou w ta genyen l tou. Jodi a la a, videyo sa a se pou ou l ye. Mwen kreye l pou ou, pou w kapab konnen. Lajan an, ou pa dwe depanse l nenpòt ki jan. Ou pa dwe gaspiye l pou nenpòt ti bagay. Depi lajan vin, gen moun, depi l sot touche nan travay li, lajan rive nan men l jodi a la, demen si Dye vle l gentan pa gen lajan ankò. Oubyen li te gentan mache peye tout dèt li. Sa vle di ke yo di w konsa, fòk ou dwe, lè w ap travay tou, ou dwe peye tèt ou tou. Ou dwe peye tèt yon salè. Salè sa ki se 10 pousan nan kòb ou touche a, ou dwe mete l yon kote, Demesidyeve pou kapab pou kapab envesti lajan sa a. Alèd de di pousan sa a ou mete chak kote depan de kantite tan ou vin genyen, w ap met di pousan sa a yon kote, ou pral envesti l kounya la. Ou pral pran tout dis pousan sa a parapò a kantite tan ou te genyen pou ou t ap travay, ou pral kòmanse envesti l. Ou pral kòmanse kreye biznis ou. Se a lèd de biznis ou kreye, kounya la ou pral gen sa rele libètad. Ou pral gen sa libète, ou konprann, ou pral lib finansyèlman. Sa vle di ou pral lib, ou pap bezwen travay pou lajan ankò. Kounya la, lajan w ap travay pou ou. Se sa k fè nou toujou di w konsa, e lajan w dwe travay pou ou, ou menm ou pa dwe travay pou lajan zanmi. E men pou sa rive, pou sa fèt, fòk ou kapab. e miltipliye kapital. Fòk ou ka miltipliye yon kapital pou al envesti apre sa. Si w pa miltipliye yon kapital pou al envesti, ou pap kapab gen sa yo, ou pap kapab lib. W ap toujou esklav, w ap toujou travay pou lajan. Se sa k fè nou mande w, ou dwe, ou dwe maksim, ou dwe ekonomize yon kapital pou w kapab envesti kòb sa a. Lè w fin envesti kòb sa a.

E kòb sa a se pou ou li ye. Epi li tounen di ou konsa, ou dwe peye tèt ou yon salè. E lè w ap travay, ou konprann zanmi m, lè w ap travay, ou dwe toujou peye tèt ou yon salè. Salè sa a, se avè l ou pral kapab genyen sa yo rele libète a. Ou konprann, ou dwe retire 10 pou san lan sa w ap fè a pou ou. Apre ou fin peye tout bagay ou, avan, avan ou peye bil, ou dwe etire 10 pou san lan sa w ap fè a. 10 pou san sa a, se avèk li menm. ou pral genyen sa yo rele libètad la. Se avèk 10 pousan sa a ou pral genyen sa yo rele libète a, libète ekonomik. Ou konprann? An espanyòl yo di w libètad finansyera. An fransè yo di w libète ekonomik. Ou pral vin lib ekonomikman. Se sa k fè ou menm jodi a zanmi m, si w gen chans tande videyo sa a, m kwè ke se yon opòtinite ou genyen anplis. Paske gen moun k ap chèche videyo sa yo ki pa jwenn yo. Gen moun ki bezwen enfòmasyon ki pa ka jwenn yo. Jodi a la ou menm si w gen chans, tande video sa a, ou gen yon opòtinite anplis zanmi m. Se sa k fè nou ankouraje w, fòk ou edike tèt ou tou, fòk ou kapab li yon seri de liv, gen kèk liv, anpil bon liv ki genyen. Liv sa yo se dezawolo pèsonèl, ou konprann, liv sa yo ap ede w lan oto ajouda, ou konprann, y ap ede w anpil. Se sa k fè nou rekòmande w plizyè liv. Jodi a la nou pa gen liv avè nou, men nou ka ba w non yo kote ke ou kapab ale fè rechèch sou yo. Gen yon liv ki rele Padre Rico, Padre Pobre, liv la rele Pè Rich, Pè Pòv an franse, e nou kapab ale tcheke l. Moun ki ekri l la se Wobè Kiyosaki, zanmi. Se sa k fè nou ankouraje tout jenès ayisyen an, tout moun, tout moun, sitou lan moman sa yo la, nou lan venteyinyèm syèk, nou lan syèk de limyè, nou mande w zanmi m, apiye w plis sou rèv ou. Konsantre w plis sou rèv ou paske nou lan syèk de la limyè kote teknoloji ap vale tèren. Ou menm tou, itilize teknoloji a pou w avanse. Men pa itilize l pou w fè bak. Jodi a la nou gen opòtinite devan nou kote ke nou gen opòtinite, nou gen teknoloji avè nou kote la syans ap mache, la teknoloji ap avanse. Ou menm tou, ou gen chans ou pou itilize teknoloji a an favè w, men pa itilize l kont ou. Nou m ankouraje w zanmi m edike tèt ou, sitou jenès ayisyen an, de 18 a 45 an m kwè ke nou gon lòt travay pou n fè, nou gen anpil bagay pou n fè devan nou ankò. Jodi a la m vle w pran responsablite w pou nou kapab avanse zanmi m. Se moman pa w, se moman pa m, se moman pou nou tout avanse, youn mete edike lòt, youn edike tèt ou. Ou dwe edike tèt ou. Ou dwe tande moun ki avan yo. Ou dwe tande moun ki kote ou vle rive yo pou w kapab avanse. E videyo sa a m kwè ke li p ap tèlman long. Men m kwè ke ou menm zanmi m, si w gen chans al tande videyo sa a, se yon opòtinite ou gen an plis. Eseye fè sa mwen di yo, toujou pran swen pwojè w yo, analize pwojè yo zanmi m. Paske se yo k ap ede w. Se ou k mèt tèt ou, pa mete lespwa w, pa mete ide w lan bagay moun. Toujou konnen se ou k pou jere lavi w. Pa mete ide w, pa mete lespri w sou èd gouvènman, pa mete ide w sou èd minis, pa mete lespri w sou èd kouzen paske ou se mèt lavi w. Ou dwe pran swen lavi w, ou dwe jere lavi w zanmi m. E m kwè ke m ap kite nou la, m ap tounen pou yon lòt videyo zanmi m. a la pwochèn mwen renmen nou anpil se te frè nou zanmi nou Renely ki toujou avè nou ki toujou pote video pou nou m kwè ke lè video sa rive nan men nou edem patajel poul rive jwenn plis moun mèsi a la pwochèn map tounen pou yon lòt video e ou menm ou menm ki potko abòne avèk chanèl la map mande w pou w fè sa. e apiye sou tòch sou touch notifikasyon an pou w pa rate okenn videyo m lage paske m kwè ke mwen pote videyo pou nou chak semèn videyo oto ajouda videyo k ap ede w wè lavi w sou yon lòt ang e nou pa di nou nou bon men nou sa nou pote yo yo gen valè se sa k fè nou menm nou pote valè a jenès la nou pote valè a a limanite paske se sa n ap fè n ap kreye bagay de valè kote nido k ap.